Kòman transmisyon an fèt, ki mwayen de prevansyon ki genyen, nan ki peyi ki gen coronavirus, so jodi a mwen pral pale de tout sa, men avan ke mwen ale pi lwen, mwen envite w abòne sou chèn nan, si w poko fè sa, si w ap gade videyo a, e pataje videyo a osi, pa kenbe l pou kò w, pataje l, ban mwen yon pous ble, ban mwen like lan epi kòmante l. Ok, yo denome viris sa Coronavirus, rezon pou lakèl paske li gen fòm yon kouwòn. Corona an espanyòl vle di kouwòn, men imaj lan. Daprè yon sit sante brezilyen ke mwen akonpanye de prè, yo fè konnen ke aktyèlman, sa gen 1 è de tan depi ke yo pibliye li, an Chin gentan genyen 25 moun ki mouri e genyen 800 ka moun ki genyen viris la. Donk lojikman li enpòtan pou mwen di nou ke 800 ka ke yo rankontre de moun ki genyen, ki gentan enfekte avèk viris lan, e se pa pou di se nan yon sèl zòn,

Vyetnam, Singapour e Arabi Saoudit. Viris sa te fè pale de li deja an 1960, men sof ke pandan li vin retounen la, li vin avèk dè chanjman syantifik yo syantisp ko ka de pa ko ka defini pou ki sa ke chanjman sa yo. So li rele kora kora coronavirus 2019 ou coronavirus NCOV, cov. Yo poko ka defini ki animal ki kache dèyè transmisyon an, men gen yon posib, gen yon ipotèz ki vle fè konprann ke se yon kobra ke yo vann nan mache ki rele Wuhan an Chin, men foto kobra a. E wi nou gentan jwenn ka lanmò de viris lan. Se yon chinwa li gen 61 an e li te prezante sentòm sa yo. Difikilte pou l respire, nyemoni grav epi annapre li te vin fè yon arè kadyak, li mouri malerezman. Donk, lè w fèk enfekte pa kowonaviris lan, ou prezante fyèv, ou prezante tous. Difikilte pou respire, mank dè. Men lè li vin pase nan faz ki pi egzajere an, li prezante pneumonie. Ensifisans renal e sendrom respiratwa grav. Ok. Donk se sentom sa yo ke li prezante. Kounye a, an nou pase nan prevansyon, kijan nou kapab. proteje tèt nou, prevenir tèt nou de si tout fwa nou ta fè rankontr, bon, Dieu soit loué l pa Ayiti, men ou pa janm konnen, depi l Etazini li posib pou li Ayiti, paske valè moun k ap kite Etazini pou yo antre Ayiti, donk n ap priye pou sa, pou sa pa rive. Kòm prevansyon, OMS, Organisation Mondiale de la Santé, li rekòmande nou pou nou toujou byen lave men nou, li rekòmande nou osi pou nou byen kuit je yo, E siw pat konn sa mwen menm pèsonèlman lè map kwit ze m toujou lave ze a avan ok e m pa pral diw pou pran ze a pou lavel paske gen moun ki pa konn kijan pou yo lave yon ze se pa frekan banm esplike nou gen moun lè yap lave ze li ok yo konnen ke li rekòmande pou lave ze men lè yap lave ze yo lavel avèk yon eponj m pa rekòmande nou lave ze konsa paske Poze an li gen pò osi. Donk nou kapab pran bakteri ki deyò an, si n ap plede fwote, fwote li a eponj pou nou antre li anndan. De se fè mwen toujou lave je a nan dlo k ap koule ok. Mwen ouvè tuyò a epi mwen kite dlo ap koule. Epi mwen mete je yo anba l mwen lave li. Li rekòmande osi pou nou byen kuit vyann yo ok, pou nou pa manje vyann ki mal kuit dakò, pou nou kapab Evite tou sa. E pou mwen fini, gen yon kesyon ke mwen te wè ki as ki trè enpòtan. Gen, yo te di èske gentan gen vaksen pou kowonaviris lan pou nou kapab konbat avè l, pou nou kapab e, kòman nou ta di sa, prevansyon toujou, toujou nan menm kad prevansyon an. Malerezman poko gen vaksen, men syantis yo ap travay pou sa. Risi osi gentan pran de dispozisyon pou yo kapab gade pou yo wè si yo kapab gentan envante yon vaksen Pou li. Dakò, donk se sa. E, donk se sa. Prekosyon pa kapon. E, m ap mete kèk imaj de prevansyon pou nou osi, pou nou kapab konnen ki jan pou nou prevni tèt nou, tou sa. Bon. O Brezil, yo di ke te gen, te gen yon posib ka, men ministè de la sante Brezil dekante sa, li di non, se pa sa ditou. Sèl mwen espere ke li pap, li pap pase wè fanmi m, li pap pase wè nou. Men se nou pou pwoteje tèt nou. Dakò? Pap di ke mwen renmen nou. E si w poko antre nan fanmiy lan, mwen envite w antre kounye a paske nou konstwi fanmiy sa ansanm. Pa kenbe video sa pou kòw. Pataje li silvouplè. E ban mwen yon like ok, ban mwen yon like. E pi kite yon kòmantè pou mwen nenpòt kesyon. Paske m toujou, m toujou kreye tanm pou mwen li kesyon nou yo. M toujou kreye tanm osi pou mwen li kòmantè nou yo. Poze mwen kesyon e pi mwen mwen pral chèche repons yo pou nou. Dakò? Donk mwen renmen nou. Bizou bizou. A la pwochèn.